Bonjou bonswa tout moun kòman nou ye zanmi entènèt nou yo nan seri ti videyo map fè prèske chak semèn yo jodi a map pwopozè nou yon ti refleksyon tout kout alò tou kout sou sou bagay ki opoze pwoblèm ki opoze djòye dwèt file ak ekip Fabrice Rouzier a Alò, yon ti kout istwa tou kout. Pwoblèm nan se ki sa l ye dabò? Pwoblèm nan se, se, se, se mizik Titas vèsyon twoubadou ekip Keke Belizaire ak Fabrice Rouzier te soti nan lane, nan lane 2002 a, ki vin reprann pa Joe Dwèt File yon ti pati nan mizik la pou fè mizik 4 kanpe la, e ke Fabrice Rouzier repwoche Joe Dwèt File 1. Li pa t gen dwa itilize okenn son, okenn pati, okenn tèks nan mizik Titas vèsyon Twoubadou nan pwojè Ayiti 2004 ke li te sòti a san otorizasyon l. 2 li pat gen dwa pran imaj li pou l te mete nan videyo l. E sou baz sa a li mande pou Joe Dwetfile dedomaje li e peye li lajan. Du menm kou li envite Burna Boy pou ou kapab reponn kesyon lajistis paske li aksepte patisipe nan remix mizik la ak Joe Dot Philippe. N ap raple nou Boy se yon atis nijeryen. 3, Li envite toujou Tonton Bicha, ke nou konnen sou non, alò Daniel Crisené ke nou konnen sou non Tonton Bicha, pou li menm tou reponn kesyon lajistis, paske li te aksepte pèfòme mizik la live avèk Joe Edward Philippe. Alò, toujou pou listwa ak laverite. Nan yon. Emisyon Fabrice Rouzier te patisipe ak Guiroé rakonte blag ki fèt nan mizik 4 kanpe ke Bicha fè nan mizik 4 kanpe blag nan mizik Ti tas ke Bicha fè kote l ap rakonte istwa lè lanbi a se on blag orijinalite li moun ki te fè li se komedyen ayisyen de rogrete memwa ki rele Ti bato a. Donk ri Bicha reprann blag sa a nan mizik 4 kanpe. Men pawòl Bicha di kòm prèch nan mizik Titas la, se tèks Bicha. Dezyèm bagay ankò ki genyen nan sa. Mizik Titas la se yon mizik tradisyonèl ayisyen ke okenn moun ak okenn otorite, alò okenn moun ak otorite pa kapab di yo se pwopriyete, mizik sa se pwopriyete prive yo. Men sepandan, byen komen sa, patrimwàn sa, ki se mizik Tiklas ki se pou tout Ayisyen ke oken moun pa ka bay orijin ni, nenpòt Ayisyen ka pran ni ki se vèsyon orijinal la, pwopoze on lòt vèsyon ansanm avèk li. E vèsyon sa ou pwopoze a, depi ou anrejistre li, ou mete copyright sou li, ou gen otorizasyon sou vèsyon paw la. E tout atis, tout moun ki vle itilize vèsyon paw la, ke se swa pou on bi a, alò, ke se swa pou objektif a bi likratif ou non likratif, moun nan dwe genyen yon otorizasyon ekri de ou. Donk sou baz sa a, On dirè Joe Edward Philippe pa t genyen okenn otorizasyon ekri pou te itilize ni son ni tèks ki sòti nan mizik la. Men sa k pa ba l pwoblèm, se paske Bicha, Sasann fè konnen Tout atis, tout moun yo envite sou on pwojè mizikal ki mete vwa l, kit se pa ou menm ki konpoze mizik la, kit se pa ou menm ki ekri mizik la, kit se pa melodi ou, kit ou pa jwe okenn enstriman a kòd, a melodi, akoustik, sou mizik la, whatever tip denstriman, depi se vwa w ki se on fòm denstriman ou itilize ki pou chante mizik la, ou gen yon dwa sou mizik la depi yo te ba w dwa sa nan lè mizik la t ap anrejistre, depi yo te ba w kredi sa nan lè mizik la t ap anrejistre, ou gen on dwa ki rele dwa de vwazinaj. Sa vle di, o menm tit ke mèt mizik la, ki pwopriyetè mizik la, ou kapab chante mizik sa a nan nenpòt aktivite w ap antreprann. Sepandan, si ou, pa egzanp, w ap fè yon fim, ou pa ka pran mizik la, ki pa mizik ou, san okenn akò ak pwopriyetè mizik la. Men sepandan, si w ap pèfòme live pou w kapab pèfòme mizik la, w ka chante vèsyon pa w la, alò pati pa w la san pwoblèm paske ou gen yon dwa ki rele dwa de vwazinaj. Nan ka sa a, Bicha gen dwa sou mizik la. Kesyon n ap poze, poukisa li menm tou fè pati de moun yo e Fabrice tradui lajistis? Lòt bagay,

Yo estime Dieudette Philé ak mizik 4 kanpe a gen de kote li pote konpa a, gen de kote li pote mizik ayisyen an ki fè de atis etranje ap chante mizik nou, ap danse mizik nou, ap tande mizik nou. Sou baz sa yo, gen de moun ki konsidere ke Fabrice te dwe jwenn yon solisyon alamyab avèk Dieudette Philé. Men sepandan. Eske Fabrice an dwa pou li te tradwi mesye sa yo la jistis? Tout mizik ki ou se pwopete l ki anrejistre sou non w, okenn moun pa kapab pran on pati nan mizik la, pran mizik la entegral, ni melodi l, ni tèks, anyen ki idantifye mizik la pou sèvi li san yon otorizasyon ekri. Si yo fè sa, ou gen dwa ak avoka ou pote bagay la lajistis. M ap di tout moun mèsi ki pran ti tan pou te tande videyo sa a, ti tan pou te gade li. Men nou menm, nan kòmantè yo, di m kisa n panse de koze sa a. M ap tande nou.